Medam mesye bonjou boswa soti lendi pou rive vandredi enfòmasyon sou plan lokal se konsènan Dany Jean kote ke se ofisyèl atakan ayisyen an ki aje de 21 an ebyen li menm ki ale anndan ekip Rodès AF la sou fòm de prè Pran ekip Strasbourg a, ebyen misye la ki tap evolye nan Nacional nan peyi Lafrans, ebyen toujou nan peyi Lafrans sèt fwa si misye pral evolye nan Lig 2, nan Lig 2 a ebyen atakan li menm ki rekrite l nap pale de Dany Jean Jacques. Direksyon Ewòp, ann wè rezilta ki fèt yè nan kad match amikal Atletico Madrid genyen ekip Kitche a 6 gòl a 1, yon klèb Hong Kong ebyen genyen Alexander Sorloth atakan Nòvejyen li menm ki tap jwe premye match li sou koulè ekip sa ebyen nan rankont sa li pwofite make yon double pou AT Madrid. Genyen Sturm Graz klèb Otrichyen li menm ki konnen yon match nul 2 gòl partou Avèk ekip Paris Saint Germain an, bitè pou Paris Saint Germain se Ibrahim Mbaye avèk Carlos Soler 2 se yo 2 a ki te make pou ekip sa. Fòk nou di nan match sa genyen Joao Neves nou konnen ki apèn rejwenn ekip sa ebyen misye ki te jwe men li pat demare se te nan dezyèm mitan an footbalè pòtugè a nap pale de Joao Neves li menm li te rantre Lòt match ki te genyen, Arsenal bat ekip Leverkusen nan 4 gòl a 1, Aston Villa li menm li bat Athletic Bilbao 3 gòl a 2, Inter Milan tonbe 0 2 devan ekip Al Ittihad la, epi n genyen Southampton li menm ki konnen yon match nul yon gòl patou avèk Lazio de Rome. Dosye JO Paris 2024, ebyen jodia se pral match a de twazyèm plas, nou kapab di match pou meday de bwonz ki pral mete ekip Mawòk la fas a ekip Ejip la, ebyen match a sila ki pral fèt a 11 zè, se pral yon dyèl san pou san e afriken, ebyen se konsa sa li menm li pral ye. Grand final la se pral demen, demen kote a midi se pral la Frans kont ekip Espay la. Enfòmasyon konsènan ekip Real Madrid la, ebyen la Madrilèn yo menm ki konfime ke Rodrygo ap rete anndan ekip la, ebyen plan an se pou fòme yon trio atak devan an avèk Vinicius Junior, Mbappé e kap genyen Rodrygo, ebyen se konsa sa li menm li ta sipoze ye pou sezon ki ap vini la. Toujou nan Real Madrid, Endrick li menm ki pale, ebyen e brezilyen li menm ki bay yon lis de 5 jwè prefere li. Rapidman 5 jwè sa yo se kiyès? Se Cristiano Ronaldo, Bobby Charlton, Ferenc Puskas, Vinicius Junior, Jude Bellingham, ebyen sa se 5 jwè ke Endrick li menm

Entènasyonal alman an, ebyen misye la ki pral gen pou l rejwenn ekip Los Angeles Galaxy a nan MLS la, ebyen misye ki pral siyen yon kontra jiskan 2025 avèk yon opsyon pou pwolonje. Deniz Undav li menm ki se yon atakan alman, ebyen misye ki pral siyen anndan ekip Stuttgart la, yo pale pou yon montan de 30 milyon ewo plis bonus. Enfòmasyon konsènan ekip Chelsea a, Samu Omorodion, ebyen misye la ki se yon jèn atakan espanyòl dorijin nijeryan, li pral genyen pou li siyen yon kontra kote ke se pral pou 40 milyon ewo. Jeffry Delange, li menm ki se yon gardyen neerlandè, misye kap genyen pou l rejwenn ekip Marseille la, kote yap pale misye ta sipoze vini doubli yon nèg nap pale de Rulli ki se gardyen arjanten an. Se la nou ap mete yon bout pou jodi a, nap di w kontinye abone, like, kòmante, pataje, pa bliye Ban nou love la sou Facebook abone avek nou sou YouTube sou Facebook.